Hello everyone, I'm Doctor Beatrice Hyppolite and this is your world. Ankò yon lòt fwa nou salye tout zanmi ki ap gade oubyen k ap tande emisyon Your World with Doctor Beatrice Hyppolite. Jodi a, nou gen opòtinite pou nou brase lide sou yon sijè ki ap fè aktyalite anpil anpil anpil nan lari a ke yo rele depòtasyon. E se sa k fè nou pran pou swen kote ke nou envite yon avoka e yon avoka imigrasyon ki pou vin ede nou konprann pi byen sitiyasyon ki ap dewoule nan lari a, pandan ke li pral pote anpil limyè sou de kesyon moun ap poze tèt yo nan lari a, men ke yo pa gen repons. Jodi an, nou gen privilèj pou nou gen ansanm avèk nou nan studio an, Mèt Claudel Daniel. Mèt Claudel Daniel, kouman w ye? Bonjou Doktè Hyppolite e bonjou a tout moun ki ap swiv, bonjou, bonswa, depi da Mandela n ap tande emisyon jan yo renmen di. E mèsi pou envitasyon an. Nou anfòm? Se vre kòm antanke bon Ayisyen, nou tout nan enkyetid pa rapò a sa ke frè nou, sè nou yo ap viv e se avèk yon plezi ke m reponn envitasyon w pou nou pale sou sa k ap fè aktyalite a, depòtasyon. Wi, e show sa a m vle li spesifikman pou Ayisyen e se sa k fè nou pran leswen pou nou fè l lan lang nou. Gen yon pwen m panse ki enpòtan Pou nou komanse avèl nan afè depòtasyon an. Poum yo konprann byen. Se pa paske w te vin nan Biden ki fè se ou sèlman k konsène. Se pa paske w nan tps ki fè se ou sèlman k konsène. Depi w ilegal, an jeneral, ou konsène. Prensipalman nan moman sa la, si w ilegal e ke w gon criminal offense, sa vle di ke w te gon bagay ke w te fè ki genyen aksè pou w tal devan on jij pou afè kriminèl. Ou menm an patikilye, yo gen yon target ke yo mete sou ou. Pou nou ale pi lwen, an plis de aspè ilegal la, si yo te ba w yon lèt depòtasyon, pou kèlkeswa rezon an ki fè yo te ba w lèt depòtasyon an, ou menm tou, ou konnen ke ou an patikilye vize. Otreman, n ap di moun yo pou n kòmanse show a, pou bay yo tan yo pou yo byen konprann, pa panike. Pa panike, ret koute sa nou menm nou pral pote pou ou la kòm enfòmasyon ki pou ede ou konprann kisa pou w fè, kijan pou w konpòte w nan moman sa e pou m retounen nan sa ki prensipal ide chwa ki se pwoblèm mantal ke moun yo ap konfwonte, kijan pwoblèm imigrasyon sa ki sètènman ap boulvèse moun yo. Pou yo arive tempo relax un petit peu sak kapab vreman fè sa paske nou konnen ke li difisil pou yo viv sitiyasyon sa. Mèt Daniel, pwoblèm imigrasyon se pa yon pwoblèm ke moun ap fè fas avèk li jounen jodi an. Si nou te ka ale lan listwa se yon pwoblèm ki gen plis ke 60, 70, 80 tan. E ke jounen jodi an, moun gen dwa plis ap panike paske gen yon tansyon ou gen yon nouvo administrasyon, lè l t ap fè kanpay li te fè pwomès e otomatikman ke l monte nan pouvwa a, pwomès sa ke l te fè an, li di bon mwen menm m ap aranje m pou m egzekite pwomès sa a. Ok.
Apwòch sa a ko fè ekstrèmeman enpòtan. pa rapò a kesyon imigrasyon. Ou menm ou di 60 an de sa, nou ta ka remonte nan konsepsyon peyi a. Se yon peyi ki baze sou ki sa? Sou de imigran. Se de moun ki te soti nan lòt peyi an Ewòp prensipalman, ki rantre sou latè d'Amerik, ki jwenn de Endyen ki te la, ki, nou ta ka di, pran peyi a pou yo, ki...

Sa vle di gon moun petèt nan peryòd pa yo ki ta ap di moun sa yo oubyen paran yo, eben lè yo menm yo vini se djob ya vin pran nan men moun ki te la deja. Se tè moun ki ta viv sou tè ya ke yo vin pran. Donk sa vle di ke se pou yon pwoblèm ki date dyè. Men a chak fwa e tankou jan. Nan liv ke ou genyen jodi a la ki son liv ki vrèman enteresan, Nation of Immigrants, m kwè ke gen de pasaj ke w te relve ki ekstrèmeman enpòtan. Ke w ka petèt menm fè yon ti lèkti pou nou kòmanse, pou nou mete kontèks la byen, pou nou ka sitye kote n ye. Ki vrèman enpòtan, epi m ap montre, se liv sa a se yon trè bon liv. Se yon liv vrèman vre, lè w li l ou kapab. Edike tèt ou! Non li se A Nation of Immigrants pa John F. Kennedy. Yes.
E ke mwen pral li yon pasaj pou nou, men malerezman pasaj la se an anglè paske liv la se an anglè ke li ekri. Bon si m ta fè yon ti rezon, m pa vle w di malerezman. Nou pa vle bay yon tradiksyon ki pou, ki pa otantik. Donk nou prefere pou moun yo byen konprann e se sa ke emisyon li menm li ap pote se otantisite a. Pou nou rete otantik.

In the land that stake its name on brighter, better things, equality, dignity and freedom. Alright.
So, m kwè ke pasaj sa a, m pap kite w met liv la atè non, paske m panse ke li ekstrèmman enpòtan pou nou yon ti jan diseke, m kwè l gen 4 ou 5 pasaj ke w pran ladan li. Pou nou ta ka yon ti jan petèt diseke pou moun yo vrèman konprann pwofondè pwoblèm ke n ap konfwonte jodi a. Se pa yon pwoblèm ki date dyè, e Prezidan Kennedy te afwonte l avèk yon apwòch ki konplètman diferan pa rapò a sa ke n ap viv jodi a. paske li te konprann li menm tou ke imigran yo se pote yo vin pote an majè pati olye ke se pran yo vin pran sèlman. E se la pou nou retounen ou te pale de kandida ki te fè de pwomès politik. M sonje te gen youn ki te di, I love the uneducated one. Paske li gen yon rezon senp ki fè l fè sa. Se moun sa yo an patikilye. ki santi ke yo menase. E se yo menm an premye ki malgre ke majè pati sa ka fèt la nan enterè yo, yo pa gen pwoblèm pou yo vote kontre lè pwòp zenterè pa le fèt ke yo santi ke yo menase. Pou n ale nan yon egzanp ki senp e ki rete daktyalite, Springfield, Ohio. Gen anpil Ayisyen. ki ale Springfield, Ohio. E gen yon lòt vil ke yo pa pale de li, ki ekstrèmeman nan plizoumwen menm sitiyasyon, ki rele Charleroy, nan Filadèlfi. Anpil Ayisyen debake nan zòn sa yo, men yo pa leve yon jou maten, yo pran lanmè a, mache tankou Jezi travèse vin ateri isi. I gon rezon ki fè ke se la ke y ale. Sa k fè yo ale nan zòn sa yo? Premyè rezon, gon chanm de komès ki nan zòn nan ki ap chèche anplwaye pou vin travay nan zòn sa yo. Men sa k fè yo bezwen anplwaye? Se paske moun ki nan zòn nan estime ke djòb sa yo p ap fè l. Yo estime ke yo pa peye yo ase. Yo estime ke Yo ka jwenn pi bon benefis si y ale nan unemployment ke si y al bay 12 zèd tan, 16 zèd tan ba yon patwon ki pa nesesèman nan bès enterès yo. La nou nan 2024, 2023. Men avan sa. So de se fè, moun sa yo yo menm ki fenk vini, yo pwofite de opòtinite an, paske kounye a pa gen konplèks paske ou fenk vini, ou jis w ap chèche travay. Ou bezwen travay, ou bezwen sipòte tèt ou. Ke travay la te peye w 5 dola, ke l te peye w 20 dola, ke l te peye w 10 dola, m lan moman an ou jis ap chèche yon stabilite finansye. Egzakteman. Men la ankò, anplis de sa tou, se kòman moun yo fè rive la. Se paske, fò nou ensiste sou li, moun yo pa leve yon jou maten yo ateri Springfield, yo ateri Charleroi. Oubyen la nan New York, dizon ke yo ateri nan Brentwood oubyen tou pre la. Paske, sa ki vin rive? Gen yon demann. ki pa satisfè, se de antrepriz ki tap fèmen, e kounya la moun sa yo a fè kontak, yo tande ke gen ayisyen, gen moun ki ka enterese jwenn djòb la yo, yo fè kontak avèk de moun ki an Ayiti oubyen de konsil, de moun ki responsab, epi gon premye gwoup moun ki rantre, eben premye gwoup moun sa ki vini, li jwenn travay, li jwenn opòtinite, li kòmanse kontinye mennen moun, ki fè ke o fiu a mezi, Ayisyen yo ap bay bon travay, patwon yo satisfè e yo menm ankò fè de deklarasyon pou di ke pou lenstan ou ta mete de moun yon moun ki te swadizan otantik isi vin aplike, yon Ayisyen ki vin aplike l ap pran Ayisyen an kat senk fwa avan l pran yonn nan moun sa yo paske Ayisyen an nèj pa nèj li prezante. An Ayiti nou pa abitye ak nèj men nou adapte nou a sitiyasyon an paske gen de sikonstans ke n ap viv nou pa vle retounen nan menm sitiyasyon ki te an Ayiti a nou di ke Fò nou fè de sakrifis. Nou respekte lwa, nou respekte sitiyasyon. E moun sa yo a, fò nou ensiste pou nou di ke se pa de moun ki nesesèman de zilegal imigran. Paske se yon pwogram ki te fèt ki mennen yo la. Men gen yon risk ki sou yo. Se sa k fè nou fè apwòch la pou kon ap pale de depòtasyon. Si moun nan te vini nan yon pwogram. Biden ki gen yon limit sou li. Oubyen si moun nan te rantre isi te yon ilegal yon epòk, epi li vin fè tps, gen risk pou yo di konsa ke yo ka kanpe pwogram tps la. So moun sa yo gen risk pou di ke yo ka depòte yo tou. Sa ki vin kreye nan kad pwogram ke w fè, m ta ka di nan your world, ke nan pale de mental issue ke moun yo konyen, pwoblèm mantal ke moun nan ka konfwonte. Kounye a chak swa moun nan pa ka dòmi pou l ap di, èske yo pa p vin pran m? Èske y ap vin pran m? Non. Tempo poze. I genyen etap. Istil yon peyi ki gen lwa. Ok? Donk, lè moun nan rive isi, moun nan genyen yon stati. Se an fonksyon de stati a pou nou gade l. Ok? Si moun nan gen yon stati de tps ki valid jiska 2026. Moun sa pa gen pou l reflechi ditou sou afè de depòtasyon. Ret tann pou konnen sa k ap vini, antretan chèche ki mwayen ki gen pou w ka jwenn yon rezidans, pou w ka jere sitiyasyon w. Si w te vini nan pwogram Biden, konnya la se la nou konnen frè nou yo Ayisyen nou gon mòd nou fè sa nou vle, nou tande sa nou vle, nou tande moun k ap bay tiktok, tps epi konnya la menm, oop, nou reyaji. Non. Se kisa ou te gen kòm opsyon? Avan Biden ale a, li te ofri posiblite pou moun ki te vini nan premye vag la, ki ta pral gen 2 zan, pou tout moun sa yo ta fè tps. Èske ou te fè tps ou? Si w te fè tps ou, ou la pou 2026 oubyen jiska 16 mwa, 18 mwa ke yo bay pou li a, ou konnen ou pa gen pwoblèm la ankò. Ou pa gen pou enkyete tèt ou. Paske, avan m kite w ale, paske gen yon sitiyasyon, pou mwen te nan afè panik la, Ke 2 ayisyen te fè m pa ta vle moun yo ba nou menm reyaksyon sa. Kisa l te? Yo wè ajan ice k ap pase, e m si ke w pral gen kesyon sou sa toutalè, enben, yo pete kouri. Poukisa? Yo pa konnen. So ajan an wè moun nan pete kouri otomatikman ou sispèk gon rezon ki fè w kouri. Enben, yo arete 2 nèg sa yo. 2 ayisyen. Kounye a rele yo mande kisa k pase, poukisa ke yo kouri. A! Yo menm yo pa konnen, yo di ke se se lòt bò, yo pa vle pou yo vin arete w. Ok, bay papye. Tou lè 2 se legal resident. Ki gen dwa pou nan peyi a. So pou ki sa pou panike paske moun ap di koze, ou tande apre y depote moun, donk yo ka depote w. Tempo, Gade dabò, fè analiz pa w, ki sa sitiyasyon w ye, pou w konnen eske ou nan kategori moun ke yo vize nan moman sa. Paske gen diferan etap. nan afè depòtasyon kap fèt la la. Jisteman se sak ta pral kesyon m kòm on avoka imigrasyon m ta pral mande ki kondisyon ki etap ke yo mete an aplikasyon ki ka fè yon moun fall under this situation kòmsi pou yo ta pou yo ka depòte w. Ok. M kwè ke kesyon sa ekstrèmeman enpòtan pou nou kapab pran l m ta ka di etap pa etap. Ok, pou nou pa prese ladan li, pou moun yo ka vrèman konprann ki sa k ap fèt. Premyèman, pou ki sa ou menm ou ka di, kòman ou ka kalifye tèt ou kòm moun ki sou depòtasyon? Ou pa ka rete pou tèt pa w pou w ka di tèt ou, pou w di, o, m sou depòtasyon. Ok? Premyèman, gen yon lèt oubyen gen yon jij, yon jij, le pli souvan, ki te pran yon desizyon, pa rapò a yon dosye ke w te gen nan imigrasyon, kote w ale devan yon jij imigrasyon ki di ou menm ou gen yon lèt depòtasyon. E le pli souvan moun sa yo konnen ke yo te resevwa yon lèt de depòtasyon. So moun nan okouran ke l gen yon lèt de depòtasyon. Ok? Anpil nan moun sa yo se de moun ki te petèt vini, ki aplike pou azil politik. Kounye a ou te fè yon demann dazil, lè ou fè yon demann dazil, i gen de kondisyon pou respekte lè jij la ap analize dosye ou, pou l wè èske ou kalifye pou azil la. Si yo analize dosye ou, yo wè ke ou pa kalifye pou azil la, enben jij la di ou menm, ou bon pou depòte. Yo retounen ou nan peyi ou. Yo voye yon dokiman ba ou, yo voye yon lèt ba ou ki di ou, Yon lèt depòtasyon. Aprè yo fin fè yon analiz pwofon de dosye an, yo jistifye ou detèmine ke ou pa kalifye pou ret nan peyi a. Egzakteman. Ou pa kalifye pou ret nan peyi a. Men sa ki te vin rive, se ke anpil moun resevwa lèt depòtasyon sa a, men yo stil nan peyi a. Senkan, dizan, petèt menm ventan apre. Kòman moun sa yo fè nan peyi a toujou ta ka kesyon ke w pral poze. Ebyen se t yon kesyon de pèsonèl e de bidjè prensipalman. Pèsonèl nan ki sans? Gon kantite jij imigrasyon genyen ki vin depase pa rapò a kantite dosye ke yo genyen. Menm jan avèk ice ki se yon enstitisyon ki monte vrèman lè yo vin merge 2 lòt enstitisyon a pwen an 2003.
La ankò se paske ta fè fas a yon seri de sitiyasyon ke yo bezwen adrese. Gen anpil moun ki gen dokiman nan yo ke yo nòmalman yo ta sipoze depòte, men yo pa menm ka arive depòte yo. E se sa k fè te gen yon pwogram ki te vin rele Catch and Release. Yo arete w, yo pwosese w, kòm pa gen mwayen, yo pa gen prizon pou mete tout moun sa yo a, yo lage w. Men yo di w bay adrès ou, bay ki kote ou rete, epi yo make sure ke lè yo bezwen w, yo ka al jwenn ou. Donk sa vle di tout moun sa yo a. Imigrasyon gen adrès yo. Pou gen yon lèt de depòtasyon nan men w yonn, yo gen adrès ou de. E le pli souvan tou, anplis de moun azil yo, se de moun ki te komèt de krim. E si tou fwa w ta chanje adrès? Nòmalman, pou w ka rete dan la legalite, sou 90 jou, ou sipoze voye nouvo adrès la bay imigrasyon. E si w pa fè sa, se yon vyolasyon, yon lòt vyolasyon, ki poutèt pa al nan kò ka lakòz ke yo depòte w.
Sa trè enpòtan. Ou ka repete sa pou mwen ankò, Mèt Daniel? Sa vle di, nòmalman, ou ka di, a, m te chanje adrès, donk, yo p ap jwenn mwen. Daprè lalwa, sou 90 jou, pou fòm nan rele AR-11. Ou ta sipoze ranpli fòm nan, voye ale nan imigrasyon pou di m chanje adrès wi m te rete Miami kounye a m ret Ohio. Men nan ki adrès m rete. Oubyen m te ret Brooklyn kounye a la m abite Queens oubyen Manhattan. Kèlkeswa jan l ye, depi ou chanje adrès, ou sipoze voye di imigrasyon men ki kote ou ye. E si ou pa voye di yo ki kote ou ye. Se yon vyolasyon ke li ye de lwa imigrasyon. E yo ka baze sou sa pou yo di, bon, m pa ta depòte w kounye a non, men moun yo fè yon vyolasyon ki fè ke nou gen dwa depòte w. Yo ka di ke, e nou gen tandans an Ayiti, nou di, a, sa pa ap rive m, men se pa pou mwen, se pou lòt. Non. Se lwa a. E li enpòtan pou tout desizyon ke n ap pran, nou pran l an respektan lalwa nan peyi a. Yo pa te rele nou, nou fini. Fò nou adapte nou. Mouvman e koze depòtasyon ki ap pale la lari a, mwen wè plis kategori ki panike se kategori moun ki vini nan pwogram Biden nan, sa yo rele CBP-One or Humanitarian Parole. Moun sa yo se yo menm ki gen plis panik, kote kòmsi moun ki gen tps yo e ke yo santi yo konfòtab paske yo legal. Sepandan. Gen moun ki fè konnen ke menm lè moun sa yo yo te aplike pou tps, par le fait ke se nan pwogram Biden ke yo te vini e ke yo stil ka sou lis depòtasyon. Ki apwòch ou de sa? An nou fè analiz la pa rapò a jan ou poze kesyon. Kòman ou vin ilegal? Lè ou ilegal, Pa rapò a diferan faktè. Premye faktè ke majè pati nan nou, Ayisyen, pase ladan li, ou vini sou yon viza, e se pa nou menm sèlman Ayisyen ki se atravè lemonn, ou vini sou yon viza, epi yo ba w sa yo rele yon I-94, lè w enspekte, oubyen nan yon pò, oubyen nan yon ayewopò. Ok? Lè w ap pase, gen yon ajan imigrasyon ki enspekte w. Epi li baw on fòm ki rele I-94. Se I-94 a ki di w konbyen tan w gen dwa fè nan peyi a. Ou gen dwa gen yon viza 5 an, epi kounye a la men malgre ke ou gen yon viza 5 an, sa pa vle di w ka rete 5 an nan peyi a. Se I-94 a ki di w konbyen tan w ka rete nan peyi a. Eske se 90 jou? Eske se 120 jou? Eske se 180 jou? So kounye la. Pandan peryòd sa, ou legal. Menm si viza w 5 an, se 180 jou ke w gen. Depi w pase 180 jou sa, eben, ou ilegal. Paske w pa sipoze depase 180 jou sa. Donk sa vle di ou overstay viza. Sa se si w pase nan yon pò nòmal, ou vin ilegal nan moman sa. E menm la tou, si ou rete plis, ou depase tan ou te sipoze pase an, sa nou rele overstay your visa, lè w vin ilegal, ou ka sijè pou depòtasyon. Egzat.
Lòt dezyèm etap ki genyen, ou te gendwa pa te enspekte ditou. E se la li yon ti jan pi konplike pou moun ki pa enspekte yo. Paske sa vle di lè sa ou pase anba fwontyè, an nou di ou pase Kanada epi kounye a la menm ou jwenn yon kote ou pase, yo pa wè w epi ou ateri isi. Yo mande w èske w te enspekte. Ou pa t enspekte, paske pa t gen okenn imigrasyon ki te ba w yon I-90 fò. E si w gade byen nan tout fòm imigrasyon ke w ap ranpli, yo mande w I-90 fò. Ki vle di, pa ki pò, pa ki ayewopò ke w te pase, ki nimewo ke w genyen, paske lè sa y ap gen tras ou, pou konnen kilè w te antre nan peyi a. Lè w pa gen INID fò, sa vle di yo pa gen tras ou, donk lè sa ou ilegal san pou san. E si yo te ban mwen l mèt Daniel epi l pèdi? Se pa grav, paske depi ou jwenn non w, ou bay paspò w, nenpòt ki moun gen dwa ale online, ok, nan Department of State website, ou ka fon search pou INID fò w, w ap jwenn nimewo a. Depi w bay bon nimewo paspò w bon non. Paske nou konnen an Ayiti nou gen yon ti pwoblèm non. Moun nan gen dwa ekri non an, li rele Sen Chal, li mete ST, Sen Chal ak S, li ka ekri SAINT, Sen Chal la san S, se 2 non diferan. Fò w ekri l egzakteman jan w te bay li lè w t ap pase nan imigrasyon. Depi w rantre l egzakteman, ou bay plizoumwen ane a dat lè w bay bon nimewo paspò lè w te vini an, Ebyen wal fè rechèch la wap jwenn INAD fo. Jan w bay li nan imigrasyon an sipoze koresponn avèk jan l ye sou paspo w. Wi, m dakò avè w. Ou ta sipoze.
Sa fè m di w sipoze a, paske nou gen de ka kote ke menm moun nan fin di w wi se sa l te ye. Ou konnen lè moun nan vini pandan lontan, defwa moun nan vini l gentan gen 10, 15 an isi, bagay yo vin yon ti jan chanje nan men li. Epi bon li sonje se ST li pa sonje si se SINT etc donk el pèdi paspò li pèdi tout dokiman yo donk kounye a pou rejwenn li konn pran yon ti tan pou fè rechèch la pou jwenn li men depi moun nan te pase imigrasyon konnen ke l gen yon INID fò ok e s on dokiman ke prezantman fò nou fè enfòmasyon sa a pase tou lontan yo te konn ba w yon ti kat yon ti kat wouj e blan ki te konn ba w dat la epi yo met yon so sou li Yo klipse l nan paspò yo ba ou. Kounye a yo pa fè sa ankò. Paske se an liy pou al chèche l. Donk si ou bezwen yon kopi INID fo a, kèlkeswa jan ou pran l, se an liy pou ale pou al chèche l. Ansyen yo an liy, men nouvo a se an liy dirèkteman. Donk si ou bezwen yon INID fo, ki ap ba ou ki dat ke w te rantre, ki nimewo ke w te genyen pou w ka rantre nan dosye ou, se nan sa pou w ale pou w ka chèche l si w pa t genyen l deja. E sa se yon enfòmasyon ki. Ekstrèmman enpòtan pou moun yo konsève, paske pa gen yon dosye w ap fè ke yo pa p mande w INID fè w. Èske w te in status? Èske w out of status? Tout sa se de faktè ki ekstrèmman enpòtan lè w ap ranpli yon dosye. So li enpòtan, so lè w gen, lè yo, lè w vwayaje pou premye fwa yo ba w INID fè w. Pa lè w vwayaje sèlman pou premye fwa, a chak fwa ou rantre, chak fwa ou vwa, ou rantre paske se li menm ki detèmine konbyen tan ke w sipoze rete nan peyi a e ke l enpòtan pou nou konsève l. Si w ta gen yon mesaj pou w ta bay moun ki te rantre sou pwogram Biden nan, pwogram pawòl la, ki sa l ta ye Mèt Daniel? Paske gen anpil panik, moun yo strese, moun yo anpil anxiety, e ou konnen lè w strese non sèlman depresyon, anxiety, stress, Ou konprann se pwoblèm mantal men pwoblèm strès tou li konn devlope lòt pwoblèm, li konn pèmèt tansyon monte, li konn pèmèt nivo sik nan kò w monte e kidonk anvan w gade w bat je w, moun yo pandan ke yo gen concern, yo pè pou yo pa depòte yo men yo gen maladi tou an menm tan y ap akimile sou tèt yo. Ki si w ta gen w mesaj ankò, kisa mesaj sa ta ye Pou tout moun Biden yo lan moman sa a. Mesaj ke map bay la li pran yon sèl mo ke w sot itilize talè a la pou n di pa panike. Pa panike poukisa? Premyèman, si w te vini nan pwogram Biden, se ke ou vini nan yon pwogram legal. Ou poko ilegal. Ou te vini nan yon pwogram ke gouvèneman ameriken te mete an plas. e li ba w yon delè pou w kapab rete nan peyi a. Kounye a, apre delè a, nou ka wè sa. Men pou lenstan, ou legal. Poukisa pou w panike? Ou legal. Se pa ou menm yo nan afè avè l kounye a la. Si w gen pou w al travay, al travay. Pa kont, li enpòtan pou m di moun yo, pa gen okenn enterè tou pou w al mete w di movè kote de lalwa. Paske nou remake gen anpil moun ki panse kòmsi se lekòl lage. Gen de ti bagay ki trè senp, e m kwè ke gen yon lis ke m te pwopoze ou ki ba w diferans yon moun ka fè ki vin lakòz ke yo ka depòte w. Si w al komèt yon krim, se pa paske ou gen Biden ki vle di ke ou pa p sou lis la, paske otomatikman ke ou komèt yon krim, yo ka depòte w. E krim nan pa oblije yon bagay pou di e touye moun non. Li gendwa son moun ki deside ou man li sitiyasyon yon ti jan dwòl li lal pran yon bòz. Enpi wal achte, yo arete w, enpi yo di konsa ou menm se distribye wap distribye dwòg otomatikman ou depòtab. Oubyen si wal nan pwostitisyon. Wi.
Sa son lòt bagay ankò menm ke bò isit la depi yo kenbe w ladan li ou konprann pwoblèm. Oubyen de bagay ki trè senp yo di w alkòl ou pa sipoze bwèl nan lari. E wap wè le pli souvan lè moun ap bwè alkòl yo mete yon ti sache maron pou yo kouvri l pou yo pa wè ki sak ladan li paske moun nan konnen ke son ofens e dèfwa se ti bagay senp konsa ke moun nan fè epi ki mete w nan sitiyasyon ki ka vin lakòz ou depòte sak fè nou panse ke l enpòtan li enpòtan pou moun yo konnen sa paske sitou lè nou soti lakay nou gon seri de prensip ke nou pat abitye ansanm avèk yo yo te ok pou nou te fè lakay nou. Lakay nou, nèg la gen dwa chita devan pòt la, e ke boutèy wonm nan, pa menm yon boutèy byè non, boutèy wonm nan, Hennessy a, tout gwo tafyad rèd yo, chita li devan pòt la, l ap bwè. E ki pi ze, li gen dwa se lè l fin bwè boutèy wonm sa, kounye a la li di w bon m kore m pare pou m al pran wout la epi w wè l monte dèyè volan an. Egzat. E la ankò s on lòt pwen ki ekstrèmeman enpòtan ke w soulve la. Anpil moun just paske yo te fon offense yo arete w paske w tap kondwi an eta debriyete sa vle di w te sou, yal fon tès yo fè w blo epi yo wè ke nivo w twò wo, sa sèlman ka lakòz ke yo mete w sou wout depòtasyon. Poukisa pou al mete tèt ou nan yon sitiyasyon ki pa nesesè kounye a la. Lòt bagay ankò ke li ekstrèmman enpòtan nan afè kondwi a. An Ayiti nou pa respekte sikilasyon. Moun nan wè sinan yo di w pa vire agoch, li di a map gen tan. Epi. Boom! Ou pa wè kote polis la soti, y al pran w tikè. Sèl grenn tikè sa ka vin mete w nan pwoblèm. Nou pa vle panike moun, men nou vle di w respekte lalwa, respekte prensip yo. Gen yon lòt pwoblèm ankò ke nou konstate nan ofis pa nou an, m ap tou pwofite soulve l.